Hello guys, sa kap fèt, sa kap fèt, se Lona Fedelis ki retounen jodi avèk yon video pou nou. Ki pote yon video, ki video ke li ye? Anpil moun di ke yo ta renmen rive, yo ta renmen a am kòm nan, yo ta renmen e anpil moun di yo gen objektif, mh wi, pa gen moun kap viv ki pa gen yon objektif e konsa tou pou m reyalize Rèv mwen, kisa m dwe fè? Han! Ou pral tande koze. Anpil moun di ke yo ta renmen rive, yo ta renmen reyalize rèv yo. Kisa ou dwe fè? Se pa chita non! Se pa leve chita chak maten pou di konsa, M leve, ban m al nan domino. M leve, ban m al jwe kat. Èske konsa rèv ou ap reyalize? Mwen di yo non. Konsa rèv ou pap reyalize. Ou menm ki gen objektif ane sa pou m achte yon bisiklèt, ou pa ka leve chita chak jou pou di konsa ke wi ane sa fò m achte yon bisiklèt. Ou pral vole? Ou pa gen anyen w ap fè, fò w achte yon bisiklèt. Gen sa ki di konsa, ane sa fò m travay pou m ap travay pou m genyen yon moso tè. Wi se rèv. Fòm travay pou m achte yon moso tè. Kòman pou m travay pou m achte yon moso tè? Tande byen. W ap travay, jodi a m leve m al mete yon jounen travay, yo ban m 12 mil peso oubyen 10 mil peso. Lè yo ban m 10 mil peso, m leve m al nan sou pèl mèkado ansanm avèk li. M depanse tout 10 mil peso. M vini, m manje. M manje vant deboutonnen. Mañana ankò m ale, demen ankò m ale travay. Yo ban mwen diez mil peso. Lè yo ban m diez mil peso, m pa konnen pou m gate ui mil peso, pou m konsève dos, do mil peso. Ah! Epi w ap reyalize rèv ou. Pou reyalize rèv ou,

Lòt demen ankò, lè m genyen, e, lè m genyen dyes mil peso ankò, m, m gaspiye, m, m, m, m achte ansanm avèk otcho m, ui mil peso, ki se otcho mil pesos, m, mwen mete de mil peso a yon kote. Men si m di chak jou, mwen leve. Map manje vant plen. Map manje, lè w manje vant plen ok m ka konprann fò w satisfè kò a. Fò w manje, wap manje, gen moun ki manje se abi yo fè tèt yo. Yo manje yo pa kite kote pou yo brè dlo, yo pa kite kote pou yo brè djougo, ji, yo pa kite kote pou yo brè ji, yo pa kite espas pou sa yo. Map di w sa, Se vre ou manje vant deboutonnen, men kò a bezwen dlo, l bezwen ji tou. Gen moun ki fè tèt yo abi, yo manje vant plen, menm kouche yo pa ka kouche, yo pa ka dòmi. Mwen menm fò m di w sa, m pa ka manje anpil. Depi m manje yon ti kal manje, epi m bwè yon ti kal ji, m bon. M manje jis pou m pa grangou, pou m bagay sa yo. Se konsa m manje. M pa manje pou m di se se konkou m. Gen moun se konkou y ap fè ansanm avèk vant yo. Non! Fò w kite espas. Se vre lè w mouri, ou p ap, ou p ap, ou ap, ou ap, ou ap fè, ou ap manje, se vre lè w mouri ou p ap fè vè al nan, al, al, al nan kont ansanm avèk ou bagay sa yo, fò w manje pou vè ka jwenn bagay sa yo, pou, pou vè pa, pa, pa, pa nan diskisyon ansanm avèk ou. Men non! Fòk ou kite espas pou ju, pou dlo, paske tout sa yo bon pou kò a. Mes amour pou reyalize rèv ou, pou di demen men sa m ta renmen ye, lè w gen di goud, pa manje tout, lè w gen de, de, de dola, lè w gen gen de dola pa manje tout, manje 5, 5 goud epi mete 5 goud on kote paske m bezwen reyalize yon bagay. Se konsa, si chak mwen genyen 5 mil peso, se rale l gaspiye l yon sèl kou, kòman m ap fè reyalize rèv sa a? Eske ou, gen moun tout espwa yo se sou moun li ye? Non. M ap di w non. Pa mete tout espwa sou mwen. Le pli souvan mwen m toujou, m toujou kwè nan fòs mwen, m toujou nan kwè nan sa, nan swè mwen menm. Ou tande wi, mes amour, ou bezwen reyalize yon bagay, ou bezwen pou achte yon bisiklèt manya, demen si Dye ve, ou di, lè ou genyen 5000 peso, mete 1000 pesos on kote paske ou pa konnen ou pa konnen kòman demen ap ye gen moun se pou sèl jou yo wè a yo yo yo yo yo manje yo yo depi yo gen di goud yo di se jou yo wè a yo konte se vre jou m wè a se li k konte men ou pa konnen demen eske demen si Dyevle si m pa gen m pral vòlè non sa ke m ap di ou mèzamou vi a pa yon vi fasil Pou rive fòk ou aksèpte soufri. Fòk m pou m reyisi fòk mwen di chak jou m pap m pa nan manje vyann, vyann anpil vyann chak jou. Yon jou jodi a si te yon yon yon diri blanch m ka manje, fò m manje l. Si te yon soup m ka bre, fò m bre l. Demen si Dye vle pou m di redi m ta redi yo, fò m achte fò m fò m wè sa m fè ansanm avèk redi m ta redi yo. Mèzamou Se te ti konsèy sa kem te pote pou nou, pa bliyem diw pou reyisi fòk ou ka jere. Siw pa ka jere, ou wè pou jodi sèlman, ou pap ka reyisi nan viw. Se te sa ke mwen te pase diw jodi a, tchaw, babay, okey, je vous aime beaucoup.